Bonjou bonswa tout abone yon yon pou mwen Koman nou yo jwè dyan nou pot yon lot video pou Kote nou pal fè yon ti pale nou de yon aktris Kèm pase yon pil nan nou konen deja ki se lolo Li fè pati de staff Wil production an li nan pil video Avan kontinye nan video an ap mande w pou kite yon like Paske depi ou renmen lolo m panse wap renmen video a paske nou pral baw tout sa ou ta sipoze konnen sou lolo Ann pran yon ti poz letan poun kapab montre w kòman pou w abone ak chanèl la epi nap tounen tout swit aprè poz lan poun kapab baw plis detay sou lolo. Bon non l se Odernied Bernard. Li se dezyèm pitit manman l ak papa l. Manman l rele Claire Vociliane e papa l rele Jean Bernard. Li fèt 18 me 2000, sa vle di pou ane an la li pral genyen egzakteman 20 tan. Li soti lakolin Daken, 5 bagay li pap janm bliye se premye jou papa l te vin Ayiti, li te pote anpil bagay pou li, li pran yo epi li pat menm di l mèsi li te bat li anpil. Dezyèm bagay se manman l yo te di l ki tap vin wè l, li te pase yon jou ap veye kote manman l ap soti e se aprè 4 jou manman l te resi vin wè l. Twazyèm bagay, se yon lè yo te voye l lekòl, cheve l te twò long. Li te chita, li repenyen tèt li, jou sa yo bat li anpil pou dezòd sa a ke li te fè a. Katriyèm bagay, se yon zanmi l depi tou piti, yo leve ansanm, ki te arive kite peyi an lè sa li te gen nevan, e jiskaprezan li pa janm tande l, li pa janm pran nouvèl li. Senkyèm bagay, se yon blese ke li te pran pandan yo tap bat li pou yon dezòd li te fè, e jiska prezan mak la toujou ret sou li. Li poko fini lekòl men lap fè filo. Avan l te antre nan komedi, li te konn danse. Rezon k fè l te antre nan komedi, se nan yon gwoup li te ye nan legliz li a, epi te gen yon zanmi l ki te vin di l eske l pa ta renmen antre nan sinema. Li te di l wi, paske li te konn gad JJM anpil, JJM se bon zanmi l tou pou moun ki pat konnen yo. Li te konn gad JJM anpil e li te di yon jou l te vle vin tankou JJM pou motivasyon ke JJM te vin ba li gras avèk videyo li yo. Li te toujou konn ap di tèt li yon jou kanmenm l ap vin rive tankou JJM e jiskaprezan li sou wout pou l kapab reyalize rèv li. Lolo gen egzakteman 1 an depi li antre nan sinema e depi lè sa l ap travay anpil pou li kapab reyalize rèv li etanke yon aktris. Youn nan dat ki pi enpòtan ki make karyè l se 10 jen 2019 paske se lè sa li te arive antre nan Will Production. Youn nan pi gwo rèv Lolo etanke komedyèn se pou l arive klase pami pi gwo komedyen ki genyen an Ayiti. Li te antre nan rèl pwodiksyon an 2019 e an 2020 an toujou e an 2020 li toujou nan rèl pwodiksyon. Lolo bay 4 moun ki pi enpòtan pou li menm nan vi l, ki se manman l, dezyèm moun nan se dezyèm manman l ki se yon sè l, twazyèm moun nan ki se JJM malgre se yon zanmi, Apre sa se Jean Benel. Mèsi paske w te gade video a jiska la fin epi pa bliye bay video a yon like si w te renmen l, pataje video a avèk zanmi w fanmi w pou yo kapab jwenn video an pou yo kapab konnen plis bagay sou Lolo, kite yon kòmantè pou w kapab di m kisa w panse de video an epi tou pwofite di m biyografi kiyès nap tann nan pwochen video a. Tchaw nap tou revwa m ankò nan yon lòt video sou menm chanèl lan.